Frè mwen avèk sè mwen yo, mwen vrèman mwen beni non le Senyè pou gran tèm sa a ki se la retrograd. E m panse ke eske nou pa santi ke nou kontan? E sa ap pèmèt ke n kapab fè plis efò nan bon, nan Bondye. E nou te deja wè kisa ke nou di retrograd la ye, retrograd la. E nou te li pou ou nan Ebre, nan Ebre, chapitre 10, e Ebre, chapitre 6. Men, jodi a nou li nan Ebre, chapitre 6, lè 6 premye vèsè, nou wè ke retrograd la, jan ke yo eseye defini li, an sè se de toune, an de Dieu, e non sèlman se de toune de Dieu,

E sa k fè yè dimanch nou te di ke pito w mal kòmanse men ou byen fini. Paske ou byen kòmanse ou mal fini. Gen anpil moun ki byen kòmanse ou wè moun nan te byen pèsevere menm nan biznis, menm nan relasyon nou yo. Ou konprann sa m vle di nan fwaye yo. Pito w mal kòmanse, pito nan fwaye lòt ap kòmanse. Ou te kòmanse nan pwoblèm. Fanmi te mal konprann ou, ou konprann? Yo te di, a monchè, kote w pral a moun sa a? Èske w konn sa m vle di a? Moun yo te mal, anpi tou de jou an jou, yo, moun ap vin bay bon de temwanyaj de ou. Moun bay bon temwanyaj pou di, a, lè yon moun wè w, li di, mesye, jan m te konn pale entèl mal, m te di, kote w pral a nèg sa a? Sa nèg sa a ap itil ou? Sa fi sa ap itil. Ou konprann sa m vle di w la? Ou konprann? Sa vle di petèt ou pa p janm gen anyen. Ou pa p posede. W ap ret san kay si w pran entèl. Men Bondye li menm, piske w fè Bondye konfyans, w ap wè ke de jou an jou moun sa lavi w vin yon temwa, temwanyaj. Se la a. Anben si w nan vi espirityèl la tou, nou pa dwe e sa k fè lapot Pòl di nan Ebre chapitre 6 la, li di, Ann gran, grandi. Ann avanse pou pi devan. Sa vle di nan vi espirityèl ou, ou dwe gade ane pase kòman vi espirityèl ou te ye. Konbyen fwa ou te konn lapriyè pa semèn oubyen pa jou. Ou konn sa m vle di w la? E konbyen fwa ou te konn li Bib? Konbyen fwa ou te konn, ou konn sa m vle di w la, se swa ankouraje yon lòt moun, vizite yon moun? E kounye a konbyen fwa ou fè l? Ou dwe evalye lavi w. Menm jan tou, petèt si yon gen biznismann, si yon moun se biznismann, fò w gad kilè biznis lan Fè avan kilè biznis lan li fè li fè bak paske ou pa dwe ap travay pou fè bak ou pa dwe travay pou fè bak e se sa ke e nou va wè koz de la retrograd men jodi a ke nou di ke yon moun ki retrograd sa sa kap rive ou ou pap ka rantre nan nan syèl la e sa fè nan lik chapit 9 vèsè 62 jezi fè deklarasyon sa. Li di yon moun, yon nenpòt moun ki fin met men nan yon travay k ap gad dèyè, moun sa a pa pwòp pou travay sa a. Moun sa a pap ka sèvi nan wayòm Bondye a. Lik chapit 9 vèsè 62. Kisa l di? Nenpòt moun ki fin met men nan yon travay. Kounye a, vwala leka yon moun kounye a fin met men nan travay Bondye a. Li di, Mwen bay tèt mwen. Pou m netwaye. Mwen bay tèt mwen pou m jwe. Mwen bay tèt mwen pou m chante. Mwen bay tèt mwen pou m fè tèl bagay. Vin rive yon lè, moun nan di, a, monchè bon, e, m vin santi ke l vin pa gen, m santi ke l vin pèdi enterè l te gen nan Bondye a. Oubyen, gen moun ki bay tèt li, se paske l met nan tèt li l pral resevwa yon bagay. Se paske l met nan tèt li, ou konprann, si m fè sa, m ap benefisye sa. Men konnen ke lè w ap sèvi Bondye, rekonpans ou pa nan men lòm, li nan men bon, Bondye. Paske Dye di mwen pa mechan pou m ta bliye travay nou mwen, nou fè pou mwen. Dye di m pa mechan, Ebre 10. Wont, li di m pa mechan tankou nou pou m ta bliye e travay ke n fè pou mwen, ni sèvis nou rann moun yo. E sa k fè tout travay ke tout sèvis ou rann yon moun, pa met nan tèt ou se pou moun nan w rann sèvis, ou rann bon, Bondye sèvis la. E moun ou rann sèvis la ki se Bondye li p ap ret gad sa konsa. Li p ap ret gad sa konsa. E la a, piske nou wè ke nan Ebre, mwen renmen tèks la, Ebre chapitre 6, ki sa li di? Li di, se sa k fè, ann grandi toujou, pou n ka vin granmoun. Amèn. Nan konfyans nou. Ann kite dèyè premye premye konesans yo te ban nou sou Kris la. Nou pa pral. Rekòmanse ankò. Lapè Bondye avè w. Gad moun ki bò kote w la, di, M pa pral rekòmanse ankò, tande. M pa pral rekòmanse ankò. Ahaha! Ann sè sa vrèman, chak moun vin di, a di sou wout lavi kretyen an, gen moun ki rekòmanse, e, e, ki te kòmanse an 2020. 2021, li abandone, 2022 l pral rekòmanse. A 2024 ankò wap wè moun sa vin vle rekòman, rekòmanse. Sa vle di son moun kap pase tout tan l nan rekòmanse. E pa sèlman, si le pwendvi espirityèl gen moun ki ap rekòmanse toutan. Lapè Bondye avèw. E gen moun, frè Wood, ou kapab wè gen moun ki fin granmoun li poko janm kòmanse nan vi l. Li poko komanse. Ah! What? Sa vle di lè li poko komanse, sitou, sitou gen pafwa gen anpil jèn, sitou moun jèn nan fin fè etid li, li fè inivèsite li sou kont paran l, sa li poko janm wè kote lap komanse lavi a. Malgre l fin gran, li pa wè kote lap komanse. A di chak moun yon moun ki pwòch li, di a monchè mwen fè sa, m komanse a chache dlo sa, m komanse fè ti lekòl sa, m komanse, ou komanse yon bagay menm lè e pa ladann Bondye ap kite w. Men fò w koman, komanse. Komanse yon bagay. Eske moun komanse? E gen moun telman l toujou panse tout bagay tro piti chak fwa ou mete tout bagay tro piti ou pap janm komanse. Pap janm komanse se sak fe komanse. Otè la di nou pap al nan rekoman rekomanse. Nou pap al nan rekomanse. E la non selman nou pran teks la e li di ke pafwa li di nou pa pral Aponn sa vle di li di ke e e e e e li di jan nou dwe Wete konfyans nou nan zèv ki pa vo anyen. Non, nou pa pral pale nou ankò sou batèm. Bon, kounye a yon moun ki batize. Ou konprann? Sa vle di, èske li enpòtan chak jou w ap repale w sou batèm? Chak jou w ap di w mete konfyans ou nan Bondye? Chak jou ap di w pou w pèsevere, non bagay sa yo, on, sa vle di sa yo, men nou tande yo deja, nou aprann yo deja. Men sa k fè li di ke m renmen pawòl sa a, li di, ann pouse pou pi devan, ann pouse pou pi devan. Se sa. A di yon moun ki di ke, ki pa nan lis moun ki retwograd yo, se yon moun ki di ann pouse pou pi de, pi devan, ki di pastè ann pouse pou pi devan, ki di mesye, ou konn sa k pase, n pa ka ret kanpe non. One nou paka ret kanpe non one menm jan medam yo ap fon bagay medam yo ap avanse nou menm tou nou bezwen pouse pou pi de pou pi devan nou bezwen pouse pou pi devan e la li di non sèlman vèsè 3 se vèsè sa nap aprann ebre chapitre 6 vèsè 3 li di ann pouse pou pi devan Se sa nou pral fè kounye a, si Bondye pèmèt nou. Nou ka ann repete pawòl sa ansanm avè m, Ann pouse pou pi devan. Se sa nou pral fè kounye a, si Bondye pèmèt nou. Nou ka di sa, mesye yo. Nou ka repete pawòl sa, Ann pouse pou pi devan. Se sa nou pral fè kounye a, si Bondye pemèt nou sa. Medam yo, nou ka repete pawòl sa. Ann pouse pou pi devan sa nou pral fè kounye a si Bondye pèmèt nou sa. E, pardon, pardon, di sa, mwen renmen pawòl sa, li gwo kondisyon li di si. Si Bondye pèmèt sa, gen yon pil moun, gen pil moun ki te jwenn opòtinite pou l te avanse pi devan. Li pa t avanse, se lè sou kabann lopital li bezwen avanse. Hahahaha ah se e e e lè kounya ou nan difikilte a se e lè sa e lè kounya moun nan nan oksijèn nan e lè sa li di se enble sèvo ou konprann e lè sa m ta ou e lè sa ou vle avanse pandan ou te gen tout tan w lan pandan ou te gen tout sante w la ou konprann pandan ou te gen tout enèji w la tout fòs ou a ou konn gen moun ki ki e li te jèn li gen tout fòs li pou l ta travay pou l ta fè yon bagay li pa fè l non men lè l fin granmoun lè l pa kapab e lè sa l ap plenyen mezanmi m ta fè m ta fè E sa ke otè la di, ann pouse pou pi devan. Li di ke non sèlman li di ann pouse pou pi devan, se sa nou pral fè kounye a. Kounye a konbyen moun ki te, petèt gen moun sou wout la gen 3 pa yon moun fè. Gen moun ki ap mache fè pa ann avan, gen moun k ap mache fè pa ann aryè, gen moun k ap toune an, an wo k ap mache pa sou plas. Ah Haïti si m ta di anndan legliz la Wan sa vle di petèt menm nan relasyon yo tou nan fwaye yo gen fwaye kap ma kap fè pa an a an avan Ah gen moun fò w gade pou di ah cheri m santi ke nap avan nap avanse men gen moun ki di ah cheri jan m wè bagay la m santi bat nap fè yo Bon kounye a yon moun ki te konn fon ti biznis a pwòp kòb ou, kounye a ou vin rive ou wè se kòb prete. Sa sa ye? Ou santi kounye a fò ou kapab konnen lè w ap fè bak ki sa ou dwe, ou dwe fè pou pa kontinye fè bak pase vi a se avan, avanse pou avanse. A, e non sèlman kounye a, li di non sèlman an n pouse pou pi devan. Li di se sa nou pral fè. Men kounye a, men, men, men, men otè la, li di nou kounye a jodi a nou dwe pran yon desi, desizyon. Non sèlman ou gen dwa gen volonte a men li di kounye a se sa m pral fè. Ki sa m pral fè kounye a? Mwen bezwen pouse pou pi de, pi devan. Sa m pral fè kounye a? Ah, sa m pral fè. Ou menm ki te konn, ki t ap pouse pou pi devan konti, kontinye. Ou menm ki te kanpe, ou bezwen kòmanse fè l jo, jodi a di mwen vle avan, mwen vle avanse. E non sèlman li di mwen vle avanse, otè la avanse kounya poul di si Bondye pèmèt nou sa paske gen moun ki te gen opòtinite al lè sa ou pap jwenn okazyon sa ankò. Hum, lapè Bondye avèw. E sak fè ke gen otè ki ekri li di le le tan pèdi ne se ratrap jamè. Gon tan ou pèdi, gon bagay pou te reyalize ou pat fèl, monchè se pitit ou k va fèl. A, Gon lè pou w te fè yon travay, pou w te fè yon kay. Gon lè pou w te achte yon tè, ou pa t achte l. Hum. A, Sa vle di, e sa ou pa t fè, ou ta fè l la, yon moun ap fè l pou ou. E, M pa ta vle ale two long, e m sonje gon lè nou te nan yon travay. Lè sa a, apre 12 janvye, te gen yon konpayi ki se Adra. Mwen gen yon zanmi ki te fè prèske 6 mwa tap travay nan konpayi sa konstriksyon chèltè abri. Men lè tout sa m di li, mwen di zanmi an, monchè fè m yon noti, li di a travay la pa bon se menm mwen menm se a yon moun map travay. Kounya m di men, men m toujou m pa son twazyèm fwa, yon katryèm fwa. Men misye pa pa entèrese. M di monchè, misye di a enjenyè a di li li ta lap banm kontra paske l wè m pi byen travay e li wè travay yo toujou byen soti. M di pran kontra a. Li di a jan bòs sa ap plen an m pa pa al angaje m a kontra, m vann bòs sa jounen. Men, Dye pral fè yon bagay pou mwen. Dye pral fè yon bagay jis aprè sou si mwa. Pandan misye pral rive nan mwad jen, li pral konpoze nan filo. Kounya misye di m al kenbe 3 jou a pou li, oubyen 4 jou li te ye. Kounya jou Mannik rive a, kounya men misye tap moute yon fenèt. Pandan m rive, bòs sa rele, enjenyè ap pase li di a bòs sa, a jodi a n bezwen 3 moun wi, nan apre sa n pap bay moun kontra ankò, m wè w kapab, monchè kisa w fè, w ap pran w kontra, m di l wi. Men. Kisak pase men Rone sa m yon kas nan tèt mwen l pa wè si se pa moun nan mwen tou ale a m tou kite bagay kounya m rele yon bòfrè m yon frè madanm mwen mwen di vin kounya vin nan yon maton vin nan yon nèg vin nan yon nèg pou mwen pase enjenyè a pran m pou entèl monchè li di l ap ban m kontak premye jou al nan travay la. Yo tou fèm siyen kontra. Menm lèm poko menm m pat menm konn fason ke men sèlman m tou pase mwen kòman yo kòmanse kay yo. Kounye a men li chak kou l relem nan non moun nan m reponn, m reponn, m reponn men kounye a m foure kas sa nan tèt mwen pi fon. Foure kas sa nan tèt mwen pi fon sèlman ti jem ki bagay pase lap relem pou moun nan men m reponn. Kounye a lèl fin banm kontra. Kounye a lè moun ki te gen kontra a, moun nan t ap travay avè l la vin vini, kounye a l wè se yon lòt moun, paske m wè pa moun sa a ki t ap travay avè l, se yon frè madanm mwen. Kounye a, m di travay avè l, vin ak yon lòt moun mwen, m ale. Kounye a lè m rive vre, m trase, m trase, m trase kay la, kounye a lè m vin mete apre sa, y ap bay. O o, lè diyen sa mwen m ap kare, m ap kare. Se lè kay fin kanpe, pandan n ap kouvri. Lòt nèg la vin parèt, misye pete koken. Li di on nèg vin premye jou pou yo ba l kontra, misye di a misye pete koken. Misye di misye pa pran kontra la, bon m gentan siyen. M gentan siyen. Kounye a e lè sa, lè enjenyè a vin reyalize sa, li di a ou menm ou entèlijan. Lè nèg yo gade, kay la pa gen ankenn erè. Misye di, misye di gen nèg ki gen plis ke 6 mwa k ap travay la, kay la pi byen sòti wi. Pase kounye a nèg yo te di si kay la gwo tirè y ap tou kanpe m. Kounye a piske Dye fè kay la byen sòti, kounye a yo vin gade yo pa gen ankenn erè. Misye di bon yo nèg la gentan siyen kote al ap kote. Kounye a, m vin pran moun kounye a ki te gentan fè tan tout tan l t ap travay avèk lòt nèg la, li t ap peye l. 120 dola, mwen menm map peyel 200 dola pa jou. Kounya m di, wè, wè pandan tout tan e mwen menm, kounya m di monchè pou yon lòt moun ankò, malgre te yo 2 m di pou yon lòt moun ankò, yon fason pou m ka travay pi rapid. Men ou konn sak pase? Nonm sa lè m fin touche ti kòb sa, M di monchè ou konn sak pase map tou ay gon gon moun ki te gen m te te gon ti tè yon moun gen m di nap tou wè kòman n kapab e kisa n ka fè sou li men misye di a monchè kòb pa m nan men men ou konnen piske se nan plas li m di nap separe kòb la ren pou ren m di wont m pa pran goud anplis o kontrè m pran yon lòt moun piske misye gen eksperyans pase m e se nan plas li m t al travay Esa fè m peye l konsa, non sèlman nou pran yon lòt moun, lòt moun nan m peye l nan fon m. Kounya, m di men, kisa k pase? Misye di a monchè mwen menm, te gen yon santyèm tè, misye di mwen menm a, yon santyèm tè to piti a, si m ap a, si kounya m pral fè yon kay, fò fò m gen kote pou m fè remiz, fò m gen kote pou m sesi, fò m gen kote pou m fè sela. Mwen di monchè men, si w gen mwayen, li ka tou peye, pran l, yon lè apre yon senkan wa revann li, wa achte yon. M ap di w depi apre 12 janvye, se petèt ane k sot pase a Larisi achte yon ti tè. Lajè Bondye avè w. Ant 2023 a misye resi achte yon ti tè. Etandike misye t ap panse ke e l te gen tou mwayen pou l te tou peye santyèm tè a. Misye te wè l twò piti. Anben se pou rezon sa ke fòm di w sa nou tou bay ilistrasyon sa. Ou menm pa janm, si sa w wè twò piti a, kenbe men avè l. Apre sa demen si Dye ve, petèt la si w pa janm kòmanse ou pap janm rive. Depi w pa t kòmanse, ou pap rive. Men depi w te kòmanse, w ap rive kanmèm. Menm lè w ta pran reta, menm lè w ta mize nan wout la, Èske menm lè petèt gen difikilte k va rive, men w ap rive kamenm paske w te kòmanse? Enben, se pou rezon sa a ke, mè byeneme frèzesè, e la n ap ankouraje w pou n di w ke nan vèsè 6 la, nan vèsè 6 la, ki sa li di? Ebre chapitre 6, li di, Apre, li di, si tout sa m, si yon, lè yon moun te fin goute pawòl Bondye a, ou wè l bon, ou santi. Nan lavi pouvwa kap travay nan ou a, ou santil ou te vin goute Bondye, ou goute levanjil, ou te pèsevere, ou te konn viv ansanm avèk frè yo, ou te konn chante, ou te konn adore, ou patisipe nan sent sèn, ou fè yon sèten bagay, ou wè jan Bondye bon, kounye a ou vire do ou ale. Nan vèsè 6 la, li pral di men rezon ki pèmèt ke yon moun ki retwograd pap antre nan wayom syèl la, kisa l di si aprè Sa, si ou voye konfyans ou nan Bondye a jete, pa gen mwayen pou w tounen vin jwenn li ankò. Lapè Bondye avè w. Ou tande? Si tout sa ou te konn fè yo, ou fin plase konfyans, ou voye, ou pran konfyans sa, ou voye l jete. Ou konprann? Wont ou voye konfyans sa ou te gen nan Bondye a jete, kisa l di, pa gen mwayen, se sak fè l di, si Bondye pèmèt nou sa, paske ou gen dwa ta vin gen volonte men Bndye pa pèmèt ou, vin pa gen mwayen ankò. E sak fè ke l di pa gen mwayen, en, pa gen mwayen pou w tounen vin jwenn Bondye ankò, a, a, e sak fè gen moun ki di konsa, en, en, sove sove nèt la. Ou konprann? Sa vle di ke si yon moun, sa vle di sa yo sa se yon bagay ki reyèlman pase gen anpil moun Dye fin retire w nan labou. Ou konprann? Dye chanje lavi w. Dye restore w pou wè w rive la a. Men, men, men, men, m renmen pati vèsè sa a, gon lè m te medite sou li. Li di, Paske yo kloure Pitit Bondye a yon dezyèm fwa sou kwa a, yo fè l wont devan tout moun alèkile. Anben, kounye a petèt yon moun, sa vle di kisa anpil moun ki legliz, kisa k fè? Yo gen mato yo nan men yo wi. Malgre Dye sove yo wi. Kisa k fè moun sa yo pami moun ki te di, Krisifye Jezi, ban nou Banabas wi? Paske l di moun sa yo, piske Kris te fin sove yo, kisa l di? Lè w voye konfyans ou te gen nan Bondye a jete, li di, ou kloure Kris la. Kilè? Yon dezyèm fwa. Ah! Zak mwen wè chak fwa. Petèt gen bagay ou te kòmanse a an nan Bondye ou fè bak sou Bondye oubyen petèt wap pran bagay yo an jwèt. Se kisa wap fè? Chak fwa ou fè sa se Kris wap klou? Wap kloure sou kwa. Se Kris wap kloure sou kwa. Sa se labib. Se labib. E non sèlman w kloure Kris sou kwa, li di yo fè Kris wont devan moun Alè kile yo fè l wont devan tout moun ankò. A! Hum! Yo fè l wont. Jezi te di moun ki wont mwen sou tè sa a, devan lèzòm mwen menm tou m ap m ap wont ou nan syèl. Men, èske reyèlman gen pafwa jan ke nou konpòte nou, jan nou pale de Bondye? Gen moun malgre l se kretyen l pa janm pale byen de Bondye non. Li pap janm ba yon blag poul di, li toujou pale mal swa de legliz, de pastè, de sesi, de sela, hay di lè nou fè sa kisa nou fè wont? Bondye n fè olye poun ta ap defann la verite kisa nap fè? Nap pase verite a anba anba pye. Mes bien aime se sa ke an nou pouse pou pi devan e se sa ke n te vle ou aprann ke yon moun ki retrograd sa k pap fèt ou pap rantre nan syèl la ou pap rantre nan